Hey guys Kèt fòm jere sexy m Mwen chita nan machin mwen la Mwen resevwa yon mesaj de yon jèn òm an Ayiti Kesyon an se Johnson kijan pou m etidye Ozetazini Of course m sitèlman resevwa kesyon sa yo m genyen 3 link ke m annik kopye M voye ba li. Pwochen kesyon an se Johnson, link sa yo se an anglè yo ye wi m pa ka li yo. To which, si misye pa t zanmi m m te ka di l ak pa konn Johnson, men Johnson. But, mwen ri. M reyalize ke gon gwo pwoblèm de preparasyon. avèk jèn nou yo an Ayiti. Jèn Ayisyen 2018 la prepare pou yon sèl bagay. In fact, mwen ret kwè jèn Ayisyen 2018 la twò prepare pou yal nan syèl. Ay nou priye twòp. Se sèl peyi pòv ki priye eta m wè nou ap priye an Ayiti a. Ekstraòdinè! Ou bezwen vin etidye Etazini piti? Preparasyon Ou pa ka di m ou mache nan 4 fakilte, ou aprann diplomasi, ou aprann kontabilite trileng, ou aprann yon bann fatra k pa itil yon mèrd Epi rèv la se etidye Ozetazini, rèv la se etidye Sendomeng, rèv la se etidye Chili, epi ou pa janm chache aprann angle, ou pa janm chache aprann panyòl. Preparasyon ou bezwen vin etidye Ozetazini, enben eh premye bagay pou ajoute nan lis ou se pale angle oubyen konprann angle oubyen chache dè aplikasyon tankou Google Translate ki ka ede ou omwen tradui pou konprann sa yo mete a.

Preparasyon So pwochèn fwa ou bezwen etidye Ozetazini, Chili, olye w al fè katran nan yon fakilte ap aprann diplomasi, ap aprann kontabilite trileng, k ap aprann administrasyon tenten k pa p itil ou mèrd, fè katran ap aprann angle. Omwen lè w rive nan yon peyi ou pa p rekòmanse a zewo. Omwen nan peyi w la ak angle a w ap jwenn yon ong k ban w yon djòb. Ou bezwen ouvri yon biznis? Preparasyon piti Ou pa ka dim ou vle ouvri biznis epi ou poko janm ale se nan Florid ou ye sou sunbiz pwen org pou konn kijan pou anrejistre yon ti biznis pou kont ou. Ou pa ka dim ou vle ouvri yon biznis ou pa konn kisa k rele yon LLC, ou pa konn kisa k rele yon Inc, ou pa konn kisa k rele yon corporation, ou pa konn kisa k rele yon S-corp. Tout enfòmasyon sa yo sou entènèt, gade videyo sou youtube anvan ou menm deside ouvri yon biznis. Ou pa ka di m ou vle ouvri yon ti biznis online epi ou pa konn Shopify, ou pa konn AdWord, Google AdWord, ou pa konn SEO, Search Engine Optimization, ou pa konn kijan pou itilize Facebook, social media pou fè reklam, Instagram pou fè reklam. Ou pa konn Udemy.com, ou pa konn edX.com ki kapab montre w tout ti bagay sa yo pou mwens ke 50 dola. Ou bezwen ouvri yon biznis? Preparasyon. Chèche kote yo vann bagay an gwo epi chèche moun ki bezwen achte nan men yo. Prepare tèt ou. Ou bezwen yon viza ameriken oubyen viza kanadyen? Sispann mande Johnson. Preparasyon. Ale sou wèb sit anbasad amerikèn an Ayiti l poste sa w gen bezwen yo. Ale sou wèb sit anbasad Kanada. Yo tout an fransè, yo baw enfòmasyon, Johnson pa fout yon konsil, pa vale mandem tout vye tounen Johnson eske ou ka edem achte jwenn yon viza, m pa vann viza, m mennen moun an Izrayèl san viza, m mennen moun an Chine san viza, mwen menm m gen paspòm poum rantre isit Ozetazini men m pa vann viza, ou paka ap mandem fè rakèt, ale li. Si w bezwen yon viza preparasyon, ou bezwen yon viza ameriken epi ou jous parèt ou di se ka yon moun ou pral desann enben kòmanse montre ke w vwayaje chili ou tounen lakay ou, ou ale meksik ou tounen lakay ou, ou ale kanada ou ale sendomeng ou tounen lakay ou konsa anbasad amerikèn ap wè ke ou pa gen nesesite rete nan peyi moun enben lè sa kounye a si w vwayaje tout peyi sa yo pa egzanp m pral an izrayèl avèk moun si w gen mwayen ekonomik ann ale. Si w ka ale an Izrayèl, ou tranzite an Ewòp epi w tounen w pa sove, enben w se yon nèg ki ka merite yon viza. Ki ka wi m di. So, prepare w pou viza a. Chache ki kesyon yo poze. Al kanpe devan anbasad la. Mande yon moun ou wè yo bay viza deja ki kesyon yo te poze l nan anbasad la ou menm pou w kapab prepare w. Olye w al peye yon nèg rakèt pou fè fo papye pou ou. Preparasyon, ou bezwen viza. Ou bezwen yon fanm. Preparasyon brother, mwen menm pèsonèlman si m tap chache fanm kounyela m konn kijan pou m ta gen 365 fanm. Senp. Koze ak 20 pa jou. Sou Facebook, sou Instagram, depi w yon tifi pwenti dèyè l sou Facebook la, Instagram, koze. Si w koze ak 20 is a numbers game, w ap gen youn kanmenm ki ba w nimewo telefòn li. Si w fè sa chak jou, w ap gen 365 fanm. Pran preparasyon, si w bezwen koze ak fanm, fanm ou gen an met grenn sou ou, al koze avè l sekrè. Fanm renmen gason k konfidan, yo pa renmen gason ki, ki, ki, ki, ki, ki, yo, fanm, kòmsi, e sa k fè w wè gason lèd tankou m gen bèl fanm nan men m, gade madanm mwen. Mwah! Ay de byen nèt. So, so, paske, menm si w wè m konsa la, eta m ye a, li gade l wè m ka parèt kote l, li di, cheri m ka ba w bèf. Yon loup ka vann bèf li vann bèf epi l renmen preparasyon piti gason fanm ou bezwen gason prepare you know chita ekri ki jan de gason ou bezwen pa kite annik kite nenpòt gason ki stènen devan ou bon ekri lis gason an men sa w ta renmen ou bezwen pou l bo gason tankou Johnson pou l wo tankou Johnson pou l pa nan pa pale anpil la mwen menm m gen konsyans m pale twòp. So, you know, ou bezwen fè pitit, preparasyon piti. Fò w konn ki pri timoun koute chè. Lekòl pou timoun an Ayiti koute pi chè ke inivèsite. Oubyen lekòl ozetazini pou timoun koute pi chè ke inivèsite. Then, preparasyon. Ou konn pou ki rezon semèn sa yo m ap reyalize m pral Chili. Epi m jous ranje malèt mwen, epi m bay. Se lè m reyalize Chili kounye la, se lè sa l fè ivè Chili. Se 43. Degre F li ye chili kounya pandan se tan 90 Miami kote m ye la. Ou imajine w si m pat prepare m ta prale avèk yon ti soulye plat nan pye mwen m tap rive chili fredi tap manje m. Preparasyon piti preparasyon and dènye bagay map ankouraje w fè pa assume don't assume prepare don't assume. prepare, pa assume, prepare ou imagine w si m te assume kounye la se ete li ye chili li fè 90 degre ebyen m tap rive chili m tap chire medam yo oh m te panse non mande prepare ou te panse kisa ou andan tèt mwen non. So, rann mwen yon sèvis, jèn Ayisyen. Se vre m konnen n ap prepare pou n al rankontre Senyè a. Men anvan w rankontre Senyè a, ou gen yon bann malandren sou latè w ap rankontre, konsil, ou genyen biznis ou pral mande rankontre. Prepare pou w rankontre moun sa yo menm jan w wè w ap rankontre, w ap prepare pou Senyè a. Al nan vèy de minui, kri de minui. Sa vle di chita, tann minui, inè di maten pou research. Paske anvan ou rankontre Senyè a, ou gen yon bann salopri ou ap rankontre e se yo ki depann de siksè ou. Yon viza, yon biznis ou ouvri, yon fanm ou gen nan vre w, yon gason ou gen nan vre w, yon pitit ou gen nan vre w, se sa yo. So, ou pa kapab reyisi nan vi a san ou pa prepare. Humm! Eske m renmen w toujou? Yes!